Ke nou gen le chwa. Yo poze nou yon kesyon, nou santi kesyon ke yo poze nou an ka mete nou nan pwoblèm avèk moun ou byen ka fè lan kesyon sa a nou pa si sou li. Paske ou gen dwa sa. Men se sèl ou menm a sèvo ki pa itil ou anyen an, sèl sa w konn fè se maji. Ti kòb w ap redi sou YouTube la bay banm olye al fè maji nan bouda moun pou w pran sa k pa pou ou se sèl sa w konn fè. Ou pa t ap janm konnen w gen dwa sa. Manman w pa t ka manje m. Li tal jakmel pou gran mesi paske mwen mpa piti misangadò sispann fè makak e mwen menm mpa mpa la poum rann pèsòn anyen bak nou wèm la toujou nap pèsiste lougawou toujou ap pot plent anvan lè lougawou fin manje pitit ou premye moun ki monte kriye premye kout rèl ki fèt la se djab la k fèl se moun ki tiflel la moun ki pral fèl tounen bèt la e lik e lik premye kriye. E konsa m wè nou ye sou rezo sa. Yo toujou ap fè maji dèyè nou. Yo toujou ap atante yo avi nou. Yo toujou ap dis nou dat pandansetan se nou k ap fè l dèyè lòt moun chak jou. Moun yo pa pot plent paske nou pa p atenn yo paske Bondye ap veye sou yo. Yo pa pitimi san gadò. Yo pa fè nou anyen. Tankou mwen menm m pa fè nou anyen se nan bouch nou m tande m fè nou. Nou pa p janm ka jwenn bout mwen. bèdè fè aksidan m pa p gon mèrrd paske m pa fè nou anyen sòt ok nan twò inosan yo konnen ki pwojè w gen pou li yo anrejistre w yo fè moun nan konnen tande ki tip de moun ou ye. Lot ap konplete pandan se tan mwen mately l dizay nou te deyo tap konplote men sa w pral fè men sa w pral di si mal dat la si depi lot ap fè bagay yo nou pa li l te telman konn kiyes ou ye wal mande padon wal lè nou voye w ba ou nou ba w ti goute premye e ou te komanse ap bay la sou entènèt lan lè bagay lè bagay èd sa ta pral bay ou gentan moute wap tire pwen ou gentan fè konplo ansanm ak manager w pou n al Pou n al pou n al met pou Christie pou n fè Christie pare pou bèt nwa. Ou nik vin nan box menm ba w yon ti goute. M voye ba w tande m voye w ba w wè. Pase w pat konn si m te genyen yo oo. Ou gentan mande pardon ou poste pou nou pa poste video pou dat pase yo deja gen pwoblèm sou rezo a. Konnya la kèlke kèlke mwa gentan pase ou gentan bliye si yo te la. Ou gentan moute kòmsi w panse m pa tap wè video a. M poko janm wè yon bagay nou fè sou rezo sa pou moun, menm moun k ap aplodi nou an toujou bezwen gen pwoblèm, toujou bezwen gen zen, toujou bezwen gen dis gen dat, y ap voye yo bay moun, y ap konnen. Kote w ap fè yon feyton fanatik sou rezo sa yo p ap share li, p ap pataje l pou ou, pou l pa fè vyouz, paske yo pa vle ede w nan sans sa men depi se zen w ap jwenn li kanmenm. Laprèv annè byen grande m bloko tout kote èske zanmi w m ye? Ou toujou ap chanje ou telman gen nimewo ou pi mal pase vole. M blok ou tout kote denyèman ou nan tenten pwen konsa ak demi ex ou relem. Pandan setan m pat menm konn grimas ou menm. Map toujou nayiv men wè an verite m pa bezwen pase pou bon moun ba devan pèsonn non. Si m konnen se pwenk ou tap fè. Jis pou te fèm mal pase ankò ou wè jan w mechant Pwiske m te gen yon pwoblèm ansanm avèk sou entènèt lan malgre m fè pa w m pa fè bagay lan ou konnen trè byen m pa pale ansanm avèk ou ou rele m kanmenm pou dè miyes donk paske ou konnen lefèke m pa pale avèk ou m te ka reponn ou mal pou te fè fanatik yo trete m mal plis pran m pou sòsyè plis men lefèke Bondye nan syèl la wè ki tip de moun mwen ye m pa konn rejwi nan malè moun prank lan pa mal pase. Men ou mechant ou wè sa ou pat dwe fèl ou tèlman fèl li parèt a klè Demy X tèlman etone aprèl relem spesifikman poul remèsyem m di Demy X se pa yon kesyon de remèsye se yon kesyon de moun ou ye se moun sa m ye ou mechant paske lè yon moun pa nan sèk ou pa zanmi w gen bagay ou pa pran plezi avèl paske a kou sûr ou konnen li te ka mal pase ou relem menm paske ou konnen m ta pral ou konn tanperaman m ou konnen m ta pral met nan bòl ou ou relem jis pou fèm pase mal nan zye piblik lan Bondye pou mwen devan malè m pou l vin kote m pou l mande m èd lan m pa gen nul dwa pou m refize li depi m genyen l se sak fè m pat pase pou dyab dènyèman nan prank sou men madèm i ex Sivya mechant kote w ye m pa di w anyen sa pase m pase je m sou li. Kon yo rive nan show nan bouda m pi rèd Sa m fè w piti Humm kisa m fè w Bon e ou k fè m pa di w anyen A kou sur li wè w pa vo anyen E sa k fè l pa take ankò e pa mwen menm M te bò kote pou w pase M te di w al pran l degaje w Menm wè son moun fou ye. Paske ki moun ki ap gen dinite, ki moun kap gen sans li nòmalman poul fè aksyon, poul poze aksyon te poze a. De ki prevyen, de ki mannigans. Ou wè son rès moun ou ye pitit. Makomè, ou wè poum fini. Map di w sa. M son manman pitit, on doulè ke w pa konnen. E m ta swete on jou konnen. Bon, petèt ou pa fè chwa pou konnen l, men mwen menm m konnen l. Ou wè pitit mwen? Grann pitit mwen an, m te efè m fè l pouse m depouse l. E se li menm ki fè m bo limit ou sou tout la liy. Ou ase souvan, on moun ou fè byen li ka bliye 101 milyon byen ou fè pou li, grenn mal ou fè l la, l pap janm bliye l tande. E ou konnen trè byen se sa k fè m bo limit ou. Donk lè w gen vant ou anvi voye konsa, Milova. Lè w gen manti sa yo w bezwen bay jis pou sal repitasyon w, yon moun ki pa wè w menm. Reflechi tande. E pa mwen k fè w pa jwe feyton a Jenny Koune. Si Jenny Koune vle, Jenny Koune granmoun. Jenny Koune granmoun li pa ret ak pèsòn. Li ka fè feyton ak tout moun li vle. Menm jan li te rele m son pwojè a, li ka rele w tou si l vle. Si w wè w te rele l li pa t reponn paske w son rès moun. Paske anpil moun prevwayant, yo gade w, yo nik gade w de lwen, yo konkli ki tip de moun ou ye, e sa ka rive yon lè tou ide l di l fè l avè w, li rann ou sèvis la. Bon, se ou k ap chèche limyè, ou di se mwen k ap chèche limyè. Cheri, ou pa konn tanperaman m, m pa janm achte figi moun. Ou konnen m byen. M wè w tout kote, w ap kweze, w ap chèche. Anvan w radote, kòm mwen wè pou yon lame de enseye atis ki egziste, ki gen detwa grenn fanatik k ap aplodi yo, mwen wè pou yon pou mete swadizan nan lavi de, lavi de Milova, oubyen m pa konn ki lavi de Milova, ou pa p rakonte lavi ou vre, ou konn se foulay. Kòmanse wè kòman w fè pou, pou ak feyton lan pou w ka peye yo, tande. Ke se nan mouda m ou kole. Ou wè se ou k ap chèche limyè, daprè ou menm tout moun, tout moun mwen pran de yon se moun, de yon se grenn aktè, menm sa k vini apre, menm sa m vin an, mwen, mwen, mwen, mwen vini ansanm avèk yo. M wè ou yo te nan yo te nan flyers ou tou. Sè ta di depi moun nan gon 2 grenn moun k apresye l ki renmen wè l ou mete l nan feyton an tou pou wè ou ta apresye kèk milyon vyouz. Bagay yo pa mache konsa bagay yo se prensip pou genyen. Ou pa wè mwen menm m te bliye prensip mwen yon sèl fwa. M fè tout on ane m ap peye l. Daprè ou menm moun yo moun sou entènèt yo pa gen pwoblèm vrèman avèk swadizan bagay m te fè oubyen m te di non. Yo gen pwoblèm avèk prensip mwen ke m te bliye. M pa t mete, m pa t met devwa m opwòp e yo fè m peye sa. M pa plenyen. M just rete, m poze. Bondye pou mwen, Bondye moutre m lòt fason pou m viv. So poukisa w pa fè parèy? Anmerde sante moun moun kesyon views, views, views, views, views, views sou YouTube. Pou sa nou prèt pou n tèni repitasyon lòt moun? Bann san konsyans. M fòk ale m 11 mil dola, m fòk ale m ni nèt. E m konnen live sa pral fè show ki rele kòman? Li rele e e. Menm gentan bliye nonl wi. San manti. Show sa pral plen views dòzè fanatik yo pral gadel mwen se sa tap chèche. Dat wal ladann li potko gen nomb de views ou te bezwen an menm pral ba oul tande. M swete w super star menm di nou sa map travay poum ban nou youtube. Map travay di fò jan Bondye monte poum ta preferem vin yon madan Sara m ta preferem yon machann, machann krèm, machann kawòt, machann savon. Tanm da ban nou vin vin vin vin vin rann lavi m lavi enposib sou youtube paske lè wap vann li pa dezonè depi w konn sa wap fè on moun kap vann on on grenn savon demen si Dye vle li ka gon antrepriz e mwen menm m son fanm ki kwè nan biznis m pap ekspoze biznis mwen mentenan e nou menm tout ti sa nou fè fòk li parèt sou rezo a pandansetan nou poko menm konn ki bidjè nou fè. si pou pou n menm ta vin yon petid or yon mwayèn antrepriz, nou nik fon, nou nik ka vann on on on bwa linèt, nou gentan rele tèt nou machann, nou ekspoze nou tout kote, nou gentan lady boss. Lè w vle siksè, ou fè dèzane, dèzane, w ap reflechi sou kontabilite jeneral, kontabilite entèn sèvo w anvan w gen kontabilite jeneral, anvan w gen sa yo rele yon pa non yon salè e e e e e e. yon salè minimòm nan, men yon salè ekitab lè sa w ka rele tèt ou lady boss. Sètadi, ou vin gen kontablite an non an laj sou kanò w an men pwòp. Donk, kontabilite sa a, se sèl nan tèt ou l egziste lady boss. Mwen m se pitit yon malerèz m ye tande. E dlo m ap bat pou m fè bè, kite m an repo. Nou pa wè m ban nou vag? M ban ou vag, ban m vag, ou bezwen atis, ou bezwen fè bay atis ou pase. Site non moun ki krabè w, moun ki te lekòl menm kote avè w, kout bwa w te konn chire kaye yo, ou di mwen moun ki nan menm nivo ansanm avèk ou, èske m nan nivo w? Ou pa konn mezi pye w menm ou menm, pwoblèm sa m toujou gen ansanm avè w. Ou pa wè lwen menn. Al bay yon pakèt manti pou parèt epi oze epav la oo lap chache limyè map chache limyè nan ki stratagem nan ki stratagem atis pasem dim kounya yo te vle w al chache yon moun ou gen talan pasel se mwen w tap pran yo ta bezwen bon mwen m pa menm konn si yap fè yon top 10 moun ki gen talan nan sinema ayisyen an wap nan wap wap wap nevyèm non vwa menm dizyèm non w pap ye ou ta sipoze youn nan moun ki pou travay plis nan nan nan zafè talan giz de a atis jwe m pa konn si w gen lòt talan. Men si se pou sinema pou w jwe pou dis pou dat, yoww! Ou konte tou? M pa fè pèsonalite, so sorry, men m oblije di w verite a, m te toujou di w sa. Ou toujou prèt lè w la, w parèt pou w rabese moun non cho. M pa renmen jan X jwe, m pa renmen jan Y jwe. Pandansetan ou menm, menm aprann ou poko, menm ji nan jwe ou poko aprann. Gen ekriven, gen ekri an ven. M pa konn kiyès nan yo ye. Pa site non m tande. Pa site non m. Ok atis la. Pa site non m paske pitit malerèz la, pitit sòèt la, pitit Jezi Kris ap ede a, li pa nan nivo ou. Kote kote l ka rive nan nivo limena. Mwen m gen de zak m pa fè mwen menm. Dayè lajan pa ka mete m devan pou m ap anake moun maten midi e swa. Ou menm si y ap chache. nan nan nan nan bagay sinema ayisyen sa jis pou l fè foulay pa gase lè bòn si te gen yo ta sipoze flank ou nan prizon pou pou pou peye tout sa w dwe o mwen menm si w pa bay gwo ou ta bay yon ti kal yo ta di w bay kanmenm grimas pa site non m tande. Pa site non m. Dayè mwen menm kòm m tande, depi lè w te di m konsa ke swadizan yo plumen m, se pou machin yo plumen m, nan m pa konn pou konbyen kle machin ou plumen yo ba ou, ou plumen pou yo vre yo gen dwa pa ba ou. Kòm se ou k te di l anvan m pa ka wont di l kounye a. Mwen menm ou mwen lè w konnen m plumen yo ban m pa m yo alanje men lajè bounda w se li w ap vann. Dayè w tèlman, sèvèl ou tèlman creuse. Menm live wi w ap pale w di. Pi bagay ki asire w plis nan kò w se bouda w men non. Franchman kè m fè m mal pou ou wi. Bagay ki ba w plis asirans nan ou menm, bagay ou pi sansib nan nan ou menm se bouda w. Pandansetan pa m nan mwen se sèvo m, kote m ka swiv ou? Aa! M pa gen bouda, men longè bwa pye m. Ti vizaj la Bondye sèlman ban mwen, bon l pase li pa pafè. li gen enpèfeksyon ladan l kan menm hein m pa gen tete m fè m fon pitit men men men men men m pa gen anyen gade gade fi gade mwen donk ou wè son nèg chwazi m kòmsi pou l pou l non sèlman met bag nan dwèt mwen ou di mwen banm machin fè m manje banm bwè byen Poze tèt ou kesyon sak fèl fè yo paske gason pa egare de nos jours em pat janm konnen ou te zanmim nan yon nivo de tèl poum te relew poum diw efò map fè nan lavim se gason k ban mwen yo. Kote w konnen m makomè ou m wont ou tonbe fè ou tonbe. chante liberam sou profil ou m baw limit ou pi rèd m pa reponn ou konnya m wè ou menm ak manager w met ansanm pou nou manje m cheri banm di w wè ou te rele m ou te sipliye m ou tèlman pale anpil ou te mande m pou m jwe nan feyton ou te menm nye ke ou tap di m betiz sou statut ou instagram ou di w pat janm di de seri de bagay pandan se tan m te genyen yo depi lè sa m baw respè w wi men kòm ou te gen sifizamman dimilite pou te vini pou te di m konsa ke. Ou bezwen m nan pwojè w malgre m te refize jwe? Dèmiyèx rele m Sou lòd ou mande Dèmiyèx rele m Ou mande on lòt bon ti zanmi m li pa konn afè moun m chwazi pa site non l Ki ba w limit ou tou rele m pou m jwe nan pwojè sa pou ou Ou fè apre sa ou jwenn mwayen ou fè manadjè w ke m pa t menm konn mesye a ni anpent nan penti Ou al fè libera m ansanm avè l li rele m vin sansibilize m vin di wou l vin met lapè etc poudansetan mesye a sa l te bezwen se kreye zigzani pou l te pran popilarite l.